Reginald, fi annik ap pale pou peze mi tan nou su chè a, bop, e pou al domi, gen la pè. E men wap gen lapè ado paske m nan laviw, m nan tout ou men map pale jis mwen pa konnen. Ah bon? Bonswa tout moun, Non, mwen byen poko kontan mouri. avè nou aswè a, Adolph te fè on on jan pou te mute mwen pou nou te wè map pou nou wè map bat bouch mwen, men an an kenn son pa soti. Mezanmi. E Men nèg pòdpè la fè sa vre wi. Bondye pi fò, Bondye An pi ba, fò an hein. ba bouche, demen mòlè.

Dèfwa nou chache pale a. Jis paske nou pa tande vwa fi an nou chache pale a. Oh!
Ou panse sa? Wi.
Banm vini Yvette pale avè w papa. Yvette pale avè w. Pale avè w.
Bon, donk se pa tout fi ki renmen pale. Gen fi ki renmen pale, gen fi ki chèche yon fason pou yo pale. Men e pa tout fi ki renmen pale. Wi, wi. Donk, donk, ni tou se pa gason yo ki chèche pale. Gason an lè li chwazi e pou pou l kite fanmi l daprè labib, jan yo di l lan, pou l al pran yon fanm, pou l al fè fè fanmi l, l ap chèche lapè a. Paske lè l deyò a deja, l deja nan tout sa ki rele kayotik yo, li tou deyò avè yo. Lè l antre anndan kay la, l ap chèche lapè a. Yves, bay mikwo an ti volim plis pou m ka tande. Non, e pa mikwo m ki pa gen volim.
Ou tande sa l di a, Dave? Non, m pa tande.
Non, lapè n ap di an, lapè n ap di an. Si m pa tande, m vin ap mete l an ti volim.
Non, lapè n ap di an, mwen konprann li. Kankou, nou pa t ap renmen pou yon fi pa pale bò kote nou. Nou ka pa renmen lè nou fin bagay. Li gendwa pa pale paske gen fi ki mute ki gen nan relasyon a lon tèm. So gendwa pale a pa pwoblèm nan. Ou pa kwè sa? M pa kwè Evens. Janm wè w la, m pa konnen non, paske m poko abitye avè w. Men janm wè w la, w ap renmen yon moun k ap entèraji avè w. wap renmen Yo pa rele sa enteraj yo rele sa pale anpil Fabiola ou toujou ap eseye ou twò konn li pou moun ou toujou ap chèche ititilize lòt tèm pou esplike bagay la yo rele sa pèpèt mayi wosinyòl. Bon eskize m. M sispèk Faby te ka reekri konstitisyon an pou nou. Nan nan mwen konnen Pase nap chache yon konstitisyon.
Bon eskize m nou wè mesye nou wè mesye kanlè a

Non men mwen map pale avek sans e mpap pale non non sans oh. Non konnen non pa ganyen non mwen dousman. Faby di se toro li el pap mouri san l pa pale. Non non nou konn sa trè byen monchè. Non l paka mouri san l pa pale. Non monchè nou konn sa trè byen nou konnen. E wap wè sa a fòs de rankontre Yvens wap vin renmen tandem kap pale gen de lè ou kap dim fon ti pale. Pokipe Ado si ou pa pale.
Mwen m vin m lajamèn la rezon ki vin pèmèt ke mwen kite yo pale.

Se jis pou tèt yo yap pale. Ou konn sa m renmen an. Ou kenbe l. Se lè yap pale yo pale yo pale yo pale yo pale apre sa yo di humm pito m pe.
Mwen menm mwen menm mwen menm m tande gon moun ki di la gon moun ki di sa e m dakò vre wi paske nou gon tandans nou panse lè fi ap pale a li deranjan e nou pa konn sa k pi di nan bagay la non se lè fi a pa pale a e lè sa pou n pè tande. Pito nou gon fig bò kote nou kap pale.
Donk pale ak bon, pa pale a pa bon. Yes. Mwen menm mwen ba nou konsèy la. Moun nan moun nan di sa anba nan comment la e se egzakteman sa. Lè w wè w gon fi bò kote w li pa pale e lè sa pou pè. Son danje bò kote w la.